sa a pa dezagreje paske gen yon chòk ke w fin pran psikolojikman, si w pa gen sipò ou pap ka kenbe e premye sipò w se fanm ou. Vre, vre, vre, vre. Gen anpil ansyen minis, ansyen zanmi Jovenel Moïse paske se vre ke w pale de fanmi Men gen sa yo rele alye avèk zanmi. M konnen gen anpil ansyen minis, ansyen zanmi Jovenel Moïse ki ki jodi an regwoupe yo nan yon mouvman yo rele Les Jovenelistes. Èske ou gen yon relasyon avèk ekip sa? Èske ou gen kontak avèk yo? Nan ki kad selon ou menm mouvman sa monte? Èske se Martine Moïse ki dèyè estrikti sa oubyen se yon estrikti paralèl? Kouman relasyon w ye avèk moun sa yo ki prezante tèt yo kòm Jovenelistes?
Prezidan Jovenel m ka di li gen anpil moun ki trayi konfyans li. Se sa ki lakoz jodi a ke l pa la ankò, l pa la avè nou. Konsa tou gen de moun ki malgre tout pwoblèm yo kontinye kenbe flanbo jistis la wo. Mwen apresye ak remèsye tout moun sa yo di a ke se minis, patizan, senpatizan ki regwoupe yo sou nenpòt ki non ke yo ta ka rele l. men m vle di ke tout gwoupman ki sensè mande jistis la pa p janm on jou chache ekskiz pou lage lit la. E m ap tou pwofite de entèvyou sa a pou m di on gwo mèsi a tout patizan sa yo, senpatizan sa yo, zanmi sa yo ki depi premye jou mwa sa a yo te kanpe avè m bò kote m jiskaske m rive jounen jodi a. M konsidere yo tou tankou on dezyèm fanmi. paske se pa rapò ke yo menm yo ban mwen ki fè ke jiska prezan m ka la toujou. Ke yo menm yo konnen ke m kanpe bò kote yo, m pap janm lage yo. Bon, ou kanpe bò kote yo, men yo petèt wè l le kontrè, piske depi kèk tan nou pa remake w fè okenn aparisyon an piblik, ò ou di w kanpe bò kote yo. Men kisa k eksplike depi kèk tan nou pa yo peyi an pa wè w. M sonje peu aprè funeray la ou te fè vizit Jeremi nan Grandans, ou te fon ti pase nan Sid peyi a, ou te menm rive tou nan Nò. Men depi kèlke tan yo pa wè Martine Moïse. La vie de Martine Moïse kisa l ye jodi an? Eske c'est une femme epleurée jusqu'à présent oubyen gen de aktivite pèsonèl ke l ap regle? Kisa k eksplike ke pou yo pa wè w, ou pa fè okenn aparisyon piblik.
M vle w konnen Guerrier malgre ke m pa fè okenn aparisyon piblik mwen toujou la. Gen de moman pou w parèt, men gen de moman fò w obsève, pase nan obsèvasyon an gen anpil bagay pou w ap konprann ke w pat ka konprann anvan paske gen de enfòmasyon ke w pat genyen anvan. Gen de moman se de strateji pou ap deplwaye. Pou konn kisa map fè apre. M la a koulye a, kisa map fè apre. Donk tou sa yo se on ti rekil ki pou ba ou yo. Men fòw konnen ke chemen jistis la Guerrier, li long e l pa on liy dwat. Li gen anpil koub, li gen anpil vale. E de lòt kote, gen de moman fòw son manman pou timoun ou yo. Paske yo bezwen ou. Yo bezwen ou pou yo ka geri. Yo bezwen ou pou yo ka aprann viv san papa yo. Yo bezwen ou menm pou w fè yon ti pale. Pou w konn kòman ou menm ou ye e pou yo ka pataje yo menm ki sa yo menm y ap travèse. Paske nan moman ke nou pa ansanm. Donk tout sa yo bezwen yon rekil pou fè yo. Gen de moman tou kòm manman tout yon pèp, fò w pre pèp la. Se sa k fè, apre masak Prezidan Jovenel la, m te fè tout vizit Kòso ti te la yo. M te pale avèk popilasyon an pou m fè yo konnen ke mwen la pou yo e m p ap kanpe batay la. M ap chache jistis pou prezidan yo e m p ap kanpe nan chache jistis la jiskaske m jwenn li. Donk, se sa k fè gen de moman fò w o devan de la sèn, gen de moman fò w fè yon rekil parapò a sa ou menm ke nan moman an wap wap regle kòb ak li. Gen gen 2 bagay ou di nan repons ou an la e m ta renmen w ti jan pi klè pou piblik la. E anpil fwa ou toujou prezante tèt ou kòm manman pèp la. Ekspresyon sa a vle di ki sa? Non, wap eskize mwen se pa mwen ki prezante tèt mwen kòm sa non, se moun yo ki banm surnom an.
Yo rele w kòm si manman pèp la. De, de, Yo dezyèm, rele de, manman pèp. dezyèmman, ou, ou di moun yo w'ap kanpe bò kote yo, men eksplike moun yo ki jan ou kanpe bò kote yo piske sa rive ke gen de sitiyasyon difisil ke peyi a ap viv, yo pa santi, moun yo kòmsi yo te ka di yo pa santi Martine pre nou nan sa n'ap genyen la nan kesyon ensekirite. Nou pa santi Martine Moïse pre nou nan sa ki gen a wè avèk ke lavi chè. Lè w di moun yo ou kanpe bò kote yo, se dans le silence comme a dit l'autre oubyen?
Non chak moun gou en jan ke yo wè silans la. Mwen silans pam m pa konektel a silans pèsonn. Paske chak moun gou en jan yo defini silans yo, chak moun gou en rezon pou lakel yo fè silans. Mwen di ke m kanpe bò moun yo, m konpe m kanpe bò kote yo avèk kèm avèk kòm. Dè fwa m pa la dekò paske ou konnen ke bra a te kraze nèt fò l te refèt. Donk li son andikap li ye koulye a, m te oblije te fokis sou li pou m ka geri. Menm lè m ap fokis pou bra a geri, kè m toujou bò kote moun yo. Yo ka pa wè m nan ensekirite a, paske ensekirite a se yon bagay enpe moun kreye pou yo montre yo ke nou p ap ka fè eleksyon non, lavi nou p ap janm chanje reziye nou jan l ye a. Gaz pral monte, m pa ka aji sou gaz paske se pa mwen menm ki opouvwa. Ou konnen ke se yon ansyèn premyè dam mwen ye, kisa m ka fè pou yon gaz ke yo deside monte? Prezidan te gen yon strikti de pri ke l te kreye, se de kwa pou gaz la te ka vann nan yon pri pou pèp la pa t ap soufri jan l ap soufri la. Men yo tiye l jisteman pou sa yo. Sa se youn nan refòm ke prezidan an mouri pou li, ki se refòm acha e vant pwodui petwolye. Li mouri pou kòb ameriken k ap monte avèk refòm ki pou fèt nan sistèm bankè a. Donk gen yon pakèt avèk yon latriye rezon Prezidan an mouri pou li e ke m panse ke koulye a pèp la konprann. Lè m di bò kote m, li konnen sa m vle di. Menm si l pa wè m, menm si son twit ke m fè pa mwa, men li konnen ke nan kè pa m, l ap toujou rete vivan. Nan kè pa m, m ap toujou bò kote yo. Se sa m vle di. Pou yo konnen ke, ekskize, pou yo konnen ke nan soufrans ke y ap sibi la koulye a, Menm si fizikman m pa ka fè anyen, men m pa endiferan a soufrans lan. Mwen konprann li. E tèlman m te konprann soufrans lan, ki fè ke lè prezidan an t ap goumen pou yo pa t nan soufrans yo ye jodi a, m te kanpe bò kote l. E yo te toujou wè m bò kote prezidan an, ap ore l pou yo menm yo ta ka viv mye. Men malerezman, ou konnen, kòm mesye yo di pòtanbwa pa goumen ak pòtanfè. Yo lage pòtanbwa atè men, fò yo konnen ke vrè pòtanfè a se pèp la. Mesye ke gon lè yap konprann sa. E e Martine Moise diskou sa sanble on fanm politik kap pale la. Sa vle dire ke e sa se li nan vwa w, li nan mo w. M poko di l nan aksyon w men sa map tande la se yon diskou ki ekstrememan politik. Eske Martine Moise gon pwojè politik kelke pa? Eske gon bagay kap vini?
An nou pale de pwojè imedya Martine Moïse. Non, men non, diskou m sot tande la, se c'est une femme politique. Jan w ap lage l la. E, e, w ap remake bagay la klè nan tèt ou. Ou kòmanse 1, 2, 3, ou santi l klè. Èske ou gen yon pwojè politik Martine Moïse? Wi, si w te fè, si w te fè 4 an, 5 mwa bò kote yon prezidan ki te soti nan mitan pèp la menm jan avè w, ki te soti Lè l pral lekòl, li te konn ki met grenn sèl anba lang li. Lè Prezida ap di bagay yo, se pa bagay li tande l ap di, se bagay ke nou toulède nou te konn viv. Lè w pral lekòl apye san manje, w ap tounen sot lekòl, ou pa konn sa w ap jwenn. Nou te viv tou sa yo. Men si nou te viv yo, nou rive yon kote nou ka chanje sa pou rès la, n ap fè l, n ap chanje l. Donk se sa k fè ke m te prefere pale de pwojè imedya Martine Moïse. Paske dè ke w pale, wè, m pral pale nan politik, m pral pale nan politik, m pral pale nan kandida, eksetera. M poko janm di l. Paske sa k enterese m pou jounen ke m ap pale la jodi a.
Martine Moïse, ou gen dwa poko di l, men kèlke pa li anndan w. Eske w vle fè l resòti kounye a? Gen yon, m panse sa m di a, ou konprann li. Non, ou konnen lè, ou konnen lè nap fè entèvyou a, e pa pou tèt mwen m fèl tou, m fèl pou piblik kap koute a. Ou konprann egzakteman sa wap di a, men map eksplike w pou oditè yo ka konprann tou. Si w te fè 4 an 5 mwa bò kote on prezidan ki te soufri nan anfans li, ki vle chanjman pou sa kap vini yo, m panse ke si l fè 4 an 5 mwa, ou te bò kote l kloz konsa, gen anpil bagay ke w konprann. Si jodi a map mande jistis pou pèp la ka gon ale mye gen anpil bagay kem konprann men ale mye map mande a se pou ale mye kem tande moun ap mande son ale mye ke lèm te piti mpat jwenn e ke koulye a gen posibilite poum fè lòt moun jwenn li donk map fè lòt moun jwenn li sa vle di ke prezidan jovenel mouri men kòm sot di w talè a se 15 milyon jovenel ki genyen koulye a yo paka tiye non 15 milyon an. genyen kap ret vivan kanmenm pou kontinye batay la pou lavi rès yo chanje. Antouka 15 milyon se yon anekdòt li ye oubyen se yon referans dòdre politik piske jodi ankò gen de moun ki klèman idantifye yo si yo ta jwenn Jovenel Moïse ankò yo tap retouye l. 15 milyon se t yn fason de pale piske ojoudwi ankò gen de moun pa egzanp. Ki kantite? Non jisteman non se pou m di w ke jan w di 15 milyon se vrèman pa tout moun paske jodi ankò gen de moun si yo te jwenn Jovenel Moïse ankò yo tap retouye l. Konprann, m ap kenbe 15 milyon an paske jiska prezan 15, 11 milyon ke yo di ke nou ye an Ayiti a ak 4 milyon k nan dyaspora a, nou ka plis. Se la 15 milyon m nan soti. Nèg yo di gen 11 milyon moun an Ayiti, gen 4 milyon moun nan dyaspora. Men 11 milyon ak 4 milyon an, li gen ke dèyè l. Rès tan yo se moun sa yo ke m konsidere kòm ke, paske lè y ap, lè y ap, yo di w gen 20, gen yon moun ki te fè yon entèvyou la fwa pase, li di w gen 20 fanmi an Ayiti se yo menm ki bloke peyi a. Lè w gade 20 fanmi sa yo, konbyen moun yo reprezante an fen de kont? Men yo gen ase de pouvwa, yo gen ase de bagay nan men yo, puiske yo la depi dèzane, yo wè prezidan pase, prezidan pase, yo fè cumul de capitaux, Ki vin fè ke yo gen kòb nan men yo jodi-a pou destabilize peyi-a pou anpil tan. Men sa yo pat panse, yo pat panse ke yon jou, ke gon moun ki tap vini, menm si li pa gen tan fè anpil bagay, men li gen tan ouvri je pèp la. Lè je pèp la ouvri, li difisil pou fèl dòmi ankò. Li difisil.
Martine Moise, 1 an aprè. Preske reyèl. 1 an aprè, 1 an aprè, 1 an aprè, di mwen, Èske ou konfyan ke Jovenel Moise ap rive jwenn jistis? Ou sot di l, plizyè jij denstriksyon deja pase sou dosye a, gen k ale, gen k tounen. E jodi a ou santi ke le nouvo jij denstriksyon l kòmanse ap fè de demach e envite moun eksetera. Èske kèlke pa ou konfyan 1 an aprè?
Bon, m ap jis gade kòman bagay yo te kòmanse. Kòm ou di, nou sou senkyèm jij denstriksyon ki te pase. Gen de jij lè w wè yo vle fè yon travay, yo tiye grefye yo, yo fè jij la kouri. Men se ke tout sa k te pase deja yo pa t dekouraje nou. Nou jis rete konfyan ke sa k gen pou vini ap fè yon bon travay e ke prezidan ap ka jwenn jistis. Pase lè m ap gade, w ap gade Patrice Lubumba, Thomas Sankara, Si jodi a yo ka pale de jistis pou yo, Jovenel Moïse on jou tou, ou wè depi kilè pa sa yo te fèt? Pa gen trè lontan. On jou tou m konnen Jovenel Moïse ap jwenn jistis paske m konnen pèp Jovenel Moïse mouri pou li a pap lage l. Pèp la Jovenel Moïse mouri pou li a pap janm abandone l. Li te kanpe bò kote pèp li, pèp la kanpe bò kote prezidan l. E prezidan l ap jwenn jistis.
Prezidan ap jwenn jistis, se sa anpil, anpil moun swete. Menm si gen de moun ki te di ke Jovenel Moïse yo te deja tiye l deja dan lopinyon, nan jan yo prezante l. Martine Moïse, ou menm avèk ansyen prezidan Jovenel Moïse, lè